Bonjour bonsoir moun kap prezante nou enfòmasyon sa li rele Wilguens Fleurin tout sa ou dwe konnen de gran elektè ou di mwens de gran votè nan peyi Lèzetazini Damerik daprè dènye sondaj yo Donald Trump te rete dèyè nan biwo vòt yo Donald Trump te kapab retounen sou pouvwa a ak mwens vòt pase rival demokrat li Joe Biden. Poukisa? Repons lan senp e li trè kout, Se yon chwa nan 2 mo. Gran votè oswa kolèj elektoral se yon mekanis elektoral ki ka kreye defòmasyon. Nan kòmansman nan ane 2020 an, ekspè yo te konsidere posibilite ke kandida repibliken an te kapab siyen yon pi laj viktwa ke jan l te fè l nan eleksyon 2016 yo nan Kolèj elektoral la pandan y ap pèdi vòt. Pandan yo aksepte pou yo pèdi vòt popilè a nan je okipan aktyèl la nan Mezon Blanch lan, sistèm ki te fè l 45 kièm prezidan Etazini an se tou senpleman yon sistèm ki jenyal. Menm sistèm sa a li te kritike l an 2012 lè Barack Obama te gen eleksyon sou Mitt Romney, lè sa a li te sipòtè kandida repibliken an ki se Mitt Romney. Li te di ke se te yon dezas pou demokrasi lè kon Lakou Siperyè nan peyi Etazini te fè konnen nan mitan ane sa a eta yo gen dwa pou fè gran votè yo respekte vòt popilè eta yo e yo ale pi lwen pou fè konnen si gran votè yo pa respekte sa ebyen eta yo kap kap kap pini gran votè sa yo gran votè gran votè yo pa yon ajan lib yo dwe vote pou kandida elektè yo chwazi nan eta a. Kontrèman a lòt rejim prezidansyèl yo, Se prezidan ameriken an li eli pa sufraj inivèsèl endirèk. Votè yo pa vote dirèkteman pou prezidan men pou entèmedyè ki rele gran votè yo. Se yo ki fòme kolèj elektoral la ki responsab pou eli prezidan an ak nimewo 2 l. Kolèj elektoral ou gran votè yo te egziste depi nan lane 1787, Prezantatè yo te adopte sa nan Konstitisyon 1787, sistèm sa te orijinèlman pou papa fondatè ki te fè yon konpwomi ant kèk gèrye nan vòt popilè yo ak lòt moun. Jodi a, votè yo chwazi yon lis potansyèl gran votè pou fòme Kolèj Elektoral la. Anpil nan yo eli nan Kongrè Ameriken an. Kolèj elektoral la kounye a gen 538 manm pou yon total 435 manm eli nan Chanm Reprezantan an ak 100 senatè plis 3 votè nan Distrik Columbia. Nonb gran votè sa yo nan yon eta depann de pwa ke yo genyen nan Kongrè a sa vle di nonb de depite ke yo genyen ki eli nan lachanb yo detèmine l an fonksyon de popilasyon plis 2 senatè yon nonb ki idantik nan tout eta yo. Pi piti eta yo, kòm Wyoming e Dakota di Nò, yo gen minimòm de twa gran votè, se Kalifòni ki gen 55 e Texas 38, selon konstitisyon an, se chak dizan pou yo pase men nan kolèj elektoral la. Gran votè yo gen dwa vote lendi suivan dezyèm mèkredi nan mwa desanm, ki ekivo a 14 desanm. Sistèm yo rele Winner Take All, moun ki genyen vòt popilè a l ap ranpòte tout vòt gran votè yo. E se sa k fè an 2016, Trump te gen 16 gran votè nan eta Michigan, e li te defanse Hillary pa yon mèg pousantaj ki te evalye avèk 0 pwen 2 pousan. Nan eleksyon 2016 yo, Hillary Clinton te fè 2 pwen 9 milyon, prèske 3 mil de vòt plis ke Donald Trump, men li pat arive pwoklame prezidan, se te rival li Donald Trump ki te pwoklame akoz de gran elektè ou kolèj elektoral. Kòman sa ka rive? Paske se sistèm sa ki kontwole e li konplike e yo souvan kritike l. Kisa ki kolèj elektoral la? Kolèj elektoral la, li egziste depi nan lane 1787, se gran elektè yo nan peyi Etazini ki chwazi kiyès k ap prezidan peyi a. Se yo ki pou vote an dènye, se yo ki pral deside lavni peyi Etazini, se yo ki ap eli prezidan an. Chak eta gen yon kantite gran elektè. Pa egzanp, Kalifòni ki gen gran, pa egzanp, Kalifòni ki gen pi gran elektè, li gen 55 gran pou yon popilasyon de 39 milyon 512 milyon 223 mil abitan, e pi piti eta a ki se. Yo Kuming se li ki gen pi piti gran elektè, li gen 3 pou yon popilasyon 578,759 abitan. Li gen yon pwopòsyon 0,18 pousan ki ekivo a 0,56 gran elektè kolèj elektwòl la ki gen plis pouvwa ke yon elektè nan peyi Etazini. Yon sistèm ki pèmèt kèlkeswa prezidan an depi l gen 55 nan Kalifòni sa ap ba l plis chans pou l eli e yo rele l winner take all men avèk Nebraska yo ka toujou bay rezilta menm lè a men se 14 desanm gran elektè yo menm yo toujou ofisyalize kiyès k ap Prezidan, Medam e Mesye. Eske sa toujou egziste moun ki genyen li toujou pèdi menm si l gen vòt popilè a? Nan tout istwa politik amerikèn yo, sa rive 5 fwa deja, 3 fwa avan 1988 e 2 fwa nan ane 2000, ki bay viktwa avèk kandida ki pèdi vòt popilè a, yon sèl nan twa viktwa repibliken yo anrejistre depi nan ane 2000 ki reflete vòt popilè a. Sa fè katran Hillary Clinton, Demokrat, te genyen twa milyon de vwa anplis Donald Trump, li te defanse l avèk. yon man de 2 pwen 1 pousan pou yon nèt dominasyon nan sa yo rele gran votè yo ki bay 306 vòt kont 232. Li te genyen 304 gran votè e rival li te genyen 227. Li te vin gen eleksyon yo nan plizyè eta kle. kòm pa egzanp Pennsilvani, Michigan, Wiskozin, Florid, li te rafle tout gran votè sa yo, pousantaj yo te varye antre 0 pwen 2 e 1 pwen 2 pousan pou 2 kandida yo. Pa egzanp an 2000, Jòj Waken Bush te genyen eleksyon avèk yon batay politiko-jiridik paske te gen anpil iregilarite elektoral nan eta Laflorid. Li te eli avèk 271 gran votè e Demokrat ki te anfas li a ki se Al Gore, te kontante l avèk 266 gran votè, ki ekivo avèk 47 pwen 87 pousan de vwa Eri Valya ki te genyen 48 pwen 38 pousan. Demokrat yo kontante yo nan yon seri eta ki gen plis moun kòm New York, Kalifòni, Repibliken yo yo menm Yo kontante yo de yo kontante yo nan yon seri eta ki gen ki mwens ki genyen mwens moun e se plis blan ki ladan yo. Kolèj elektoral li menm li bay plis pwa avèk elektè ki mwens popilè yo ke elektè ki plis popilè yo. Penyenpòt popilasyon eta yo genyen, se 2 senatè ki rantre nan kalkil gran votè yo. Si nou pran 2 egzanp. yo menm ki yo menm ki pi piti eta ki mwen peple avèk kalifòni ki ki yon eta ki plis peple yo menm li yo menm se se vòt repibliken li vote repibliken depi 1968 li gen 3 gran votè pou yon popilasyon 580 580 mil abitan avèk plis de 39,5 milyon de pèsòn sèl 2 eta ki adopte yon atribisyon depi yon kandida Depi yon kandida pou pòs prezidan ranpòte plis vòt nan eta a, ebyen li genyen 2 vòt gran elektè nan eta sa yo. Yo konn bay yon lòt vòt si kandida a genyen nan distri federal, nou jwenn se Maine avèk Nebraska ki fè sa. Ki chif majik pou yon kandida fèt pou l eli prezidan Etazini? Kandida a dwe gen yon majorite absoli dè vwa 538 gran votè, swa 270. Pandan l ap fèt la, se kòmsi te gen 50 eleksyon k ap fèt nan tout peyi a. Se rezilta yo k pral adisyone pou bay moun ki genyen majorite eta yo gen tradisyon aki, kit se te demokrat ou repibliken. Nan mitan yo toujou gen yon minorite zwit yo rele minorite minorite deta kle ou eta pivo li fasil pou baskile yonn pou yon lòt e se sa ki pral detèmine kiyès k ap prezidan. Èske gran votè dwe respekte vòt elektè nan eta yo? Kòm souvan politik amerikèn yo depan de eta yo paske konstitisyon pa bay okenn baryè pou sa, pa gen okenn lwa federal ki estatye sou sa. Nan lane 2016, Lakou Siprèm te dekouvri yon ti kras gran votè ki te rebèl pa rapò avèk vòt popilè nan eta yo. Vòt gran votè sa yo deja ankadre pa yon lwa pou plis pase 33 eta sou 50, e yo ajoute Distri Kolonbya Gen 2 eta yo enpoze 2 amand pou gran votè ki pa respekte vòt popilè eta yo. Genyen ki anile vòt yo e ranplase yo. Li vrèman rar pou yon gran votè ki te dezinye pa pati l la pou l ta fè rebèl selon achiv nan peyi Lèzetazini yo estime ki gen plis 99 pou san gran votè yo vote jan yo dwe fè l la. Lè nou pran, pa egzanp, Kalifòni, ki se demokrat pur, depi 1992, li gen pi gran votè ki, estime avèk 55 gran votè, pa rapò avèk yon popilasyon ki depase, pa rapò avèk yon popilasyon ki gran. Si nou pran, pa egzanp, Wyoming, Kalifòni ta sipoze genyen 205. gran votè. Gen yon jounalis yo rele Jesse Wegman, misye se yon o, misye se yon otè nan yon liv yo rele Kolèj Elektoral. Li di konsa demokrasi amerikèn nan, misye fè konnen demokrasi amerikèn nan li pa ni jis, li pa ni egal, li pa ni reprezantatif, li te menm di eleksyon Trump lan pat bon, pat la pou yon bòn koz, li te truqué. Ki eta yo ta siveye plis ane Ki eta yo ta siveye plis nan ane sa a? Se dezyèm distri di Nebraska e dezyèm distri Menn. Ekspè yo fè konnen Pennsilvani, Michigan, Wiskousin se twa bastyon demokrat, se yo ki te fè Donald Trump eli avèk yon grenn pwen de pousantaj an 2016. Nwans fir Minnesota, Nevada, selon sondaj yo, Eta sa yo konsève yo fè konnen Joe Biden an bòn pozisyon pou l gen gran votè nan eta sa yo. Difikilte ke Donald Trump genyen nan eta nan eta du Sid yo malgre sa, Kawolin du Nò, Arizona, Jòjya, Texas yo toujou solid ak Trump men Florid, Ohio, Iowa menm si yo trè konsèvatè sa ka rive li pèdi ladan yo. Selon sondaj yo, yo estime ke si Joe Biden gen vòt popilè a plis ke 10,6 pousan, Yo estime ke li ka ranpòte eleksyon si Trump gen vòt popilè a lap difisil anpil pou Joe Biden ta eli. Pou Joe Biden gen chans eli fòk li ta fè plis ke 3 pousan si 2 kandida yo gen menm gran votè 269 a 209 se sena a se sena avèk la chanb kap desinye yon vis prezidan paske majorite ameriken swete pou yo aboli kesyon gran votè sa yo nan yon sondaj ke yo fè genyen 55 pou san ki dakò pou yo elimine sa. Moun ki genyen moun ki genyen yo bezwen mwatye nan vòt gran elektè yo pou yo ka eli. Yon afè 270 pou l ka eli prezidan. Nan 5 kandida la prezidans te genyen vòt popilè men yo pat arive eli se te Andrew Jackson, Samuel Jones Piden, Grover Cleveland, Ana Gore an 2000 fas a Bush e Hillary Clinton 2016 fas a Trump. Se Pou tèt sa Warren te di fòk yo debarase de kolèj elektoral sa. Se Pou tèt sa Warren te di fòk yo te debarase de vòt, de vòt gran elektè sa yo paske chak vòt konte. Kolèj, apre eleksyon Obama, Donald Trump te di kolèj elektoral la se yon dezas pou demokrasi. Aprè l fin eli, li di Kolèj Elektoral la se yon jeni. Men tout eta jwe yon wòl, Kolèj Elektoral se yon santèn de pwopozisyon ki te fèt pou modifye l, li pa janm modifye e se Kolèj Elektoral sa a ki pral eli nouvo prezidan Dèzetazini pou 4 lane. Mèsi a ou menm ki t ap tande nou, nou ba w randevou pou yon lòt sòti.